Salut et bienvenue sou chanèl paw la. Sa pral depan de lè wap gad video sa e kote ou ap gadel. Nou diw bienvenue sou paj paw la. Ou menm ki fèk dekouvri chanèl la, ou gen yon sèl opsyon, se abòne, like, kòmante pou pa pèdi youn nan video ki gen pou sòti yo. Sann pa fè pale anpil nap antre nan manman koze a, jodia nou pral pale de D-Perfect e Blondedy Ferdinand. Nou konnen, 2 moun sa yo fè pale de yo anpil sou entènèt la, e k anpil pawòl anpil koze. N ap raple w ke Blondedy renmen Dperfect anpil e Dperfect renmen Blondine, gen moun ki di se paske li bezwen rezidans ki fè l ap fè tout bagay sa yo. Anyways, n ap pase nan manman koze a. Dperfect pran yon kilòt Blondedy li fè yon ti videyo kote l montre w l ap pran sant li ki fè anpil pale, ki fè anpil lòt fi kritike sa. Gen anpil atis ki reyaji. Men, sa pat enpeche Blondedy rete nan silans li e l fè yon pòs ki fè l santi l vin plis renmen D-Perfect. Antouka, se lanmou k ap manifeste, nou pa gen anyen pou n di. Ou menm ki se fanatik Blondedy oubyen fanatik D-Perfect, ou pral kite sa nan kòmantè a pou nou di si w te nan plas li, kòman w t ap reyaji? E Blondedy li menm, se yon atis ki toujou tèt frèt, trankil, li pa bay ankenn anyen regle anyen pou li. Siw ap viv yon relasyon tankou Blondedy et D-Perfect vin di sa nan kòmantè a kòman w tap reyaji aprè pil reyaksyon moun entènèt yo fè a. Blondedy pat rete nan silans li pou moun ki tap pale de pitit li a, li te fè yo santi li renmen pitit li konsa, si toutfwa w bezwen pote yon kritik Fè paw epitou wap ka bay kritik. Se youn nan atis ki gen anpil kouraj m renmenn poutèt jan l ye a pou fason l fonksyone a. Antouka si tout fwa mwen menm mwen te nan pozisyon e pa konsa m tap reyaji. Ann swiv Blondedy kap pale de pitit li a nap kwaze ankò.
Tand. Veronne bezwen ti dayèt wi machè al chache kote w grate tande avèk bezwen Veronne bezwen dayèt la yon timoun 9 ans vin di li bezwen dayèt sa l bezwen dayèt la poukisa pou l fè dayèt la sa l genyen m pa konprann non pitit mwen byen manje l byen bwè kè l kontan kite pitit mwen gra mwen li pa nwi m jan gwosè li a pa deranje m li vle vin pi gwo toujou m pa gen pwoblèm pou l vin pi gra pa pale m de pitit mwen pa di m sa pitit mwen bezwen ok. Chri epiw fè pitit paw epi wap ka dil sa pitit paw la bezwen mwen pitit pam nan pa si yon moun bezwen byen avèw pa janm dim sa pitit mwen bezwen pitit mwen mwen konn sal bezwen ou wè kotel ye la li bezwen plat manje la mpral bali la kite pitit mwen manje kitel gra kitel kitel anfle kite pitit mwen kite pitit mwen gra mrenmen pitit mwen gra mrenmen pitit mwen jan li ye a tou de pitit mwen yo mgen youn ki mèg youn ki gra tou lè de bon yo pafè nan zyem e kòmsi wouyy tankou pitit mwen yo msanti se jezi yo reprezante sou late pa palem de pitit mwen. Pa vin dim pitit mwen bezyen dayt. Koman bezyen dayt la mpa konprann. Oh oh. Mwen gon timoun 9 ans wap vin dim timoun nan bezyen.